nou an pa al chita anba pòs moun, anba bagay moun kap pale mal de atis lan pou nap joure, okontrè nou sipoze Carmelita salut Saintville Salut Carmelita Bon m pa twò pandan live lan kòmanse Mwen vle nou rete fokis sou atis nou an rete fokis sou atis nou an pa al anba pyès paj moun pou nal joure paske se lè yo joure nou se lè sa li fè mal men lè yo joure m li pa fè m mal rete focus sou atis nou an. M pap rete anpil timoun mwen prale paske fòk mwen bay moun Instagram yo yon ti love. Ou konnen nou gen lontan nap nap mande pou mwen, mwen pa janm live. Sim fè 300 k map live vendredi si Dieu veut map live. si 300 ka fèt map live vandredi si Dye vle poum di nou mèsi poum fete avè nou men sim pa fèl tou lèm fè 300 ka map live rete fokis sou pwojè an pa bliye pase gade une vie mizerab lan sou chanèl Ritz an bay yon like fè yon ti gadel patajel avèk zanmiw Carmelita Carmeli mèsi Carmelite Sainvil mèsi bokou Merci beaucoup Carmely pa bliye pase gade une vie miserable G-Dave oh m bliye G-Dave G-Dave gade une vie miserable patajel ti moun m wè humm reyalizatè an kòmanse leve menl nan pwojè an li leve menl m wè ti imaj yo kòmanse amelyore but nou ka fon ti gadel dènye epizòd ki sòti an li vrèman amelyore imaj lan. Se yon trè bèl istwa li ye, trè trè trè bèl istwa. Li amelyore imaj lan, but m panse kounya nou ka gade l nou pataje l, paske imaj lan vrèman bon kounya e son an tou nòmal. But m ap tann nou sou chanèl Ritz lan pou nou pataje epizòd Secret du um Une vie misérable ki fek sòti an. Li pa gen anpil vyoz ladan. Pataje l paske imaj lan bon. M ap lage next epizòd lan nan weekend nan. Map tann nou, map tann sipò nou. Rete fokis sou atis nou an. M priye nou an gras avan m desann live sa. M ta swete se te dènye fwa yon atis monte oubyen yon moun monte kap joure fanatik ou. Mwen swete ke se dènye dènye dènye fwa yon moun monte ap joure fanatik mwen, ap di fanatik mwen tèl bagay tèl bagay m pa bezwen repete yo. Mwen swete se dènye fwa sa ap fèt. Mwen swete fanatik mwen yo chanje, fanatik mwen yo pa fokis sou bagay negatif, fanatik mwen yo fokis sou atis nou an, sou Fednaelle nou an, ki renmen nou anpil e nou renmen l anpil. M konnen ke n ap travay. M konnen ke nouvo feyton an pral gen anpil pale anpil, pral gen anpil like, pral gen anpil pataj, anpil vyouz, anpil bèl bagay. Pou lòt 2 feyton m genyen yo, Pou m konnen ke n ap tann yo. Men focus, avan desanb, tou lè 2 pwojè sa yo ap reyalize, gras avèk Bondye nan syèl la. Mwen konnen avan desanb pwojè sa yo, Bondye ap fè yo reyalize. E n ap jwenn epizòd sa yo depi mwad novanm, depi mwad novanm epizòd sa yo ap deja an kou. poum lage ok de projè sa yo m konnen Bondye ap fèm reyalize yo kanmenm kanmenm paske se de bèl projè map fè espesyalman pou fanatik mwen yo ki te mandem de projè poum jwe wòl bandi wòl pès ladan yo mwen konnen nap jwenn yo ok rete focus pa dekouraje pa bay legen ann rete sou menm lanse a pataje like kòmante live lan plen

Sisi, Fafa, Flò, Makenn, Doudoun, Kechou ki te toujou ap pataje l pou mwen. Planètenfo ki te toujou ap pale de feyton sa. E Diwens Pwomo, Lanmou Ayiti mezanmi m pa t ap desann live sa pou m pa sonje pa di Lanmou Ayiti mèsi Lanmou Ayiti pou bèl travay sa w ap fè nan kominote ayisyèn nan. Mèsi Lanmou Ayiti.

Secret du mariage yo tout moun ki te toujou ap anba live la kap voye kap peze ti siy dola yo merci nou anpil anpil anpil anpil mwen pap fin konnen nou tout men m konnen kèk nan tèt mwen mwen di mwen kenbe kèk non mwen di but rès yo menm si m pa site non nou men nou toujou rete Sipòtè nimewo 1 pou tout feyton mwen yo paske se nou ki toujou anbal nou toujou ap peze siy dola yo nou pa janm bouke avèk siy dola yo merci merci merci atèk tout fan mwen yo yon dènye remèsiman avèk nou tout nèt nou tout tout tout tout tout team mwen yo nou tout fan mwen yo gwoup mwen yo gwoup dam mwen yo ki nan etazini ki nan kanada ki lafrans kap travay pou atis yo a tout gwoup ki gen planèt enfo ladan yo a Map di nou mèsi. Mèsi pou sipò nou. Mèsi pou fason nou leve tèt mwen. Mèsi pou fason nou nou banm èd nou pou tout sa map fè. Kit li te okay, kit li te business, kit tout kote nou toujou bay èd nou toujou bay èd nou. Mèsi bokou bokou bokou bokou bokou. But mwen pral ale, mwen pral sou Instagram pou mal bay fan Instagram yo love lan. But mwen espere ke nap travèse sou Instagram pou nou vin pataje yon ti moman avèm.